sou chanèl Wilmix Prod la, ou menm ki poko fè pati de fanmi sa, ebyen nou envite ou al fè sa pou kapab gade tout seri a nèt. Mezanmi, Missa fè konnen ke Madan Lèn se yon moun ki chich li ye, paske tout enfòmasyon li pote ba li, li pa janm fè l yon jès ansanm avèk li e l fè Madan Lentz konnen ke li se sèl moun ki chich konsa tout enfòmasyon li pote ba li, li pa janm resevwa anyen nan men l. Alò mi sa mezanmi!
Anyway lo guys kòman nou ye byenvini sou chanèl Rose Officiel la mwen retounen back avèk yon nouvo video pou nou avèk yn kòmansè nap pran yon ti tan poun remèsye chak moun ki toujou gade videyo nou yo, ki toujou pataje e ki toujou like, ki toujou envite zanmi ou, fanmi ou abòne avèk chanèl la. E ou menm tou kap pase sou chanèl sa ki poko abòne, pa ezite fè sa. Nap pran yon ti poz, nap tounen.
Mèsi pou pasyans ou ak fidelite ou ebyen mezanmi se konsa nou te wè Missa ki te tande sexologue la ansanm avèk Lens ki tap pale li te tande sexologue la ki tap vide verite yo bay Lens ebyen li pat fè 2 ni 3 nou wè li te retounen el te koute pawòl la men li te vin kwaze ansanm avèk madan Lens nan wout li e nou konnen Missa li menm depil tande ti koze sa yo li paka pa pale paske li di tout moun dil se tripotay men li di konsa tripotay li fè a Se pou l kapab sove lavi moun. Ebyen, li te kòmanse ap pala, pale ansanm avèk Madan Lens. Lè l te kwaze ansanm avèk li, Madan Lens te di l konsa, ki kote ou prale manman? E, mis la te reponn li, li te di lakay li l prale e l kontan ke l kwaze ansanm avèk li. Madan Lens te mande l pou ki rezon, paske li kòmanse pale, li di, se lakay ou mwen soti la. E Madan Lens te di l konsa, kouman ou fè, ou pa janm pa pral lakay mwen, piske mwen pa lakay mwen ankò, poukisa ou toujou ap pral lakay mwen? E mis la te fè l konnen ke ou pa bezwen panse sa w panse a, paske Se pa anyen. Epi l kòmanse pale avèk Madan Lentz, li di, Se lakay ou mwen soti, mwen tande yon mesye, mwen wè yon mesye k ap pale ansanm avèk mari ou, k ap rakonte l yon pakèt bagay. E Madan Lentz tèlman pa enterese ansanm avèk bagay sa a ankò, nou wè paske l te gentan di Christie konsa li regrèt ke l pa t renmen ansanm avèk seksològ la. Nou, Madan Lentz montre ke l pa enterese ansanm avèk enfòmasyon Mis Sal vle ba li, ba li a, li di, Ki rapò k gen nan sa ke Lentz t ap pale ansanm avèk yon mesye nwa? Ebyen, Mis Sa, Wè madan Lenz pa enterese li di enben ta sanble pito male paske mwen wè w pa enterese e finalman madan Lenz te deside tande Misa, Misa tap rakonte l li tap di l konsa mwen wè w mesye nwa kap rakonte kòman tankou se konfese lap konfese bay Lenz lap di se li menm ansanm avèk K-Kay la dèyè tout bagay ki rive nan fwaye w lap rakonte yon pakèt bagay mwen kite w menm mwen ta pral lakay ou a tou se opòtinite pou ta gen pou ta Rekipere fwaye w paske jan mesye sa ap pale la se tankou se konfese lap konfese lap di yon pakèt bagay lap di li konplis nan anpil bagay ki pase nan fwaye w mwen te ou menm mwen tap tou pwofite ale nou wè kòman madan Lens ap ri paske ta sanble li pa sou sa paske nou wè madan Lens te gentan santi l nève l fè twòp chen nan pye Lens pou tout bagay ki pase nou wèl preske pa enterese jan lap gade Misa lap pale ansanm avèk Misa nou wè li moutre ke li pa enterese de enfòmasyon Misa bali a paske lap mande madan lap mande Misa konsa ki mesye sa kòman ou wèl e Misa ap dekri lap di yon mesye nwa ta sanble li gen gwo pòtray men mwen pa konn mwen pa ka konn kiyès li ye egzakteman men tou senpleman mwen wè lap pale ansanm avèk len se konfese lap konfese mwen kite ou menm mwen tap kouri ale tou. Ebyen mezanmi, kòm Madan Lenz te di konsa ke li regrèt ke li pat renmen avèk seksològ la, kisa Madan Lenz pral fè la nan moman? Eske lap tou pwofite ale pou lal tande konvèsasyon an oubyen lap toujou kanpe sou menm desizyon li regrèt dèske l pat renmen ansanm avèk seksològ la piske Lenz tap fèl fè chyen, koulye a se tou pal poul fè Lenz fè chyen nan pye l tou paske Lenz te sipoze kwè nan madanm ni akoz de Tripotay yo te vin ba li, li te vin fè l gwo esplikasyon, li te di konsa, se nèg Bab Mache pran, li te sipoze fè l kredi. Ebyen, èske Madan Lens pral vanje de menm enfòmasyon sa l tande a? Ebyen, mezanmi, nou wè Lens li menm, ki t ap pale ansanm avèk seksològ la aprè tout verite seksològ la te fin di l, te di. Se li menm Keyla Lalane ki dèyè tout sa kap pase la ebyen Lalane li menm ki yo te voyel vin travay pou li ebyen Lalane wè enterè pal li wè fòtin li vin enterese ansanm avèk Lens li kite moun yo li kite pwojè moun yo te voye bal ya kounya li renonse se pou tèt pal lap travay poul kapab rekipere Lens men li pa nan pwojè travay ansanm avèk moun yo ankò li pran pwojè ya pou kòl sa vle di travay poul rekipere Lens poul kapab gen fòtin ou li vin travay pou tèt pal. Nou wè Lens tèlman sezi, Lens ap pale l ap bege, Lens ap di, mwen pa konprann sa w ap di m la, sa vle di èske se ou menm, Lalane, Keyla, ki te dèyè tout sa k ap pase m yo la, nou wè Lens prèske pa ka pale tèlman se sezi, nou wè bouch, men nan bouch Lens, jan l ap gade seksològ la, je Lens wouj, l ap pale, epi seksològ la ap di konsa, se jan w tande a Lens, tout sa w ap m di w yo se verite, paske bagay sa te fon gwo eskandal, paske. Lè Lalane vin deside pa travay pou nou ankò, li vin pran enterè pa l, sa vle di li vin vle travay pou tèt pa l pou l kapab genyen w, li wè anpil bagay nan ou, li vin okouran kòman w ap fonksyone avèk madanm ou, ebyen, bagay sa te fè yon gwo eskandal, Chimè te dèyè m, l ap ap mache dèyè m tout lasent jounen, mwen prèske pa t ka pran lari, ebyen, Keyla te vin fè mwen yon lòt pwopozisyon ankò. Mwen te al kote Keyla, mwen te di Keyla kòman pou m fè pou m mache lib paske Chimè ap mache dèyè m e Keyla te vin fè m yon lòt pwopozisyon ankò li di pou w mache lib pou w trankil fòk ou ta fè yon lòt pwopozisyon pou mwen ankò fòk w ta fè yon lòt travay pou mwen ankò travay la kisa l te ye se te lè w wè madanm ou te soti la madanm ou t al rete kay Keyla mwen menm mwen pa t konn kay Keyla Keyla te rele m sou dosye sa li di fòk mwen apwoche de madanm ou santimantalman pou m pale ansanm avèk li pou m koze ansanm avèk li Pou m kapab renmen ansanm avèk madanm ou. Mwen pat konn kay Keyla se Keyla ki moutre m kay Lens men se la Lens mete 2 men nan tèt nou wè Lens ap di konsa se Keyla menm wi ki di m konsa se Christy ki mennen w lakay li a al koze ansanm avèk madanm mwen ki mennen w al chame madanm mwen mezanmi nou wè kòman Lens sezi Lens pa konn kisa pou l di paske Lè n tèlman sezi de verite sa yo l ap tande a, ebyen nou wè seksològ la li menm li tou pwofite lave non Christie devan Lens. L ap di, Christie ou wè la, Christie se yon bon moun e Christie enplike nan konsyans mwen vin pale ansanm avèk ou la. Paske Christie te rele m yon lè yon fwa, lè l te tande m ap koze ansanm avèk madanm ou, mwen te apwoche bò kot madanm ou santimantalman, li te sezi, li te met de men nan tèt, li te apwoche bò kote m, li te bat konsyans mwen, li te pale ansanm avèk mwen, li te di m konsa, Bagay konsa pa ka rive fok mwen Al avrew verite a paske christi se yon nimewo 1 nan sak rive jodia la ki fè mwen vin pale ansanm avek ou la se christi ki te bat konsyans mwen em vin pran konsyans vre mwen wè sitiyasyon wap viv la li pa nomal em koze anpil bagay ebyen Ebyen seksològ la li menm ki kontinye ap konfese lap di Lens mwen pa mwen pa mandew padon mwen pa merite padon mwen konnen ou kapab prije pèn mwen men pi gwo bagay ke ou kapab fè pou mwen se al chache madanm ou paske madanm ou mwen pa janm mete bon devan moun se devan Bondye sèlman mwen mete bon men ou gen yon bon fanm Lens ou gen yon bon madanm mwen kte ou menm Si mwen ta pral leve al chache madanm mwen a madanm ou tou swit paske madanm ou bon e Lens pou engra Lens engra paske li te deja pat fè madanm ni konfyans nou wè Lens pa wont Lens ap di konsa ke li konnen madanm ni li gen yon bon fanm li konnen madanm ni bon bon ou te konnen madanm ou bon Lens konsa epi Keyla te vin pote w yon tripotay ou annik kwè vre wal fè madanm ou gwo esplikasyon wal fè zanmi n gwo esplikasyon wal joure Epi ou te konnen madanm ou bon jounen jodia piske ou tande verite wap di sexologue la ou konnen madanm ou bon ebyen sexologue la menm ki kontinye ap pale lap di lens konsa mwen pa merite padon mwen konnen ou kapab prije pèn mwen men pou pou pi gwo bagay ou kapab fè pou mwen se leve al chache madanm ou paske madanm ou pa merite sa e ou sipoze mandel padon paske ou gen tò ou pa ta sipoze kwè nan manti moun ba ou ebyen se menm moman Seksològ la te ap di Lens konsa li te vle ba l tout verite men nan moman l te vin ba l verite a se nan menm moman sa Keyla te debake nou wè ou wè Keyla te debake l te vin bay manti l te vin enpeche l bay verite a men li t ap gentan di l verite a depi lè l te vini an premye fwa l te vin lakay li a se pou l te ka ba li verite men Keyla te anpeche sa men nou wè se konsa Lens ap di konsa pou madanm li li pral chache madanm li men Kanta li, seksològ la, Lalann, epi Keyla, li poko fini ansanm avèk yo, nou wè lè n sou emosyon se konsa seksològ la ap di l, ou sou emosyon bròdè, pa pran desizyon koulye a, men al chache madanm ou, enben nou wè seksològ, lè n di seksològ la, l ap rele l pou l, seksològ la leve li ale. Madan Lens li menm ansanm avèk tout Misa nou wè kontinye ap fè diskisyon e Misa fè konnen ke Li di madan Lynn chich anpil paske li se premye moun ki pa janm bal anyen, ki pa janm fè yon jès ansanm avèk li, malgre l bal anpil verite e verite sa yo sèvi l. Ebyen madan Lynn te reponn Misa l di, Misa kòman w ka fè di m chich, paske ou wè m pa ansanm avèk mari m se efò m ap fè pou m manje, tout byen yo ret nan men mari m m pa ansanm avèk li, Se kay christie mwen ye se sèl 100 dola mwen gen siw vle siw bezwenl map ba oul ebyen Misa te reponn madan Lynn si li te di konsa ou di anpil se pa chich ankò non ou se yon fanm ki di ou konn konbyen kòb mwen konn resevwa pou jan de enfòmasyon sa yo jan de bagay sa yo se 10000 dola mezanmi se sak fè christie te di Misa ke li pran bagay sa pou yon metye nou chonje Misa te di konsa li te bay yon enfòmasyon deja ke yon moun ki te vle tiye yon vwazen bò kote lakay li, enbyen li te di vwazen an sa, vwazen an pat sòti jou sa, e vwazen an te fè l kado 10000 dola, se 10000 dola sa l te bay, sèl ladan l ki se Christie 2000 dola, enbyen nou konnen, mis sa tou pran bagay sa kòm metye, Christie te di l te pran bagay sa pou metye ki fè l ap mache mande moun kòb, enbyen se menm bagay sa nou wè l mande Christie, e madan Lens ke li di li, madan Lens pa janm fè yon jès ansanm avèk li, li se sèl moun ke li toujou bay enfòmasyon men madan Lens pa janm fè yon jès ansanm avèk li. Ebyen madalène se di konsa mi sa mwen pa genyen se konsa bondye toujou itilize yon moun ke ou byen ansanm avèk li pou baw yon seri verite men ou pa bezwen menm peyel pou sa ebyen mi sa te fè madalène konnen ke li pat li pa mandel lajan men tou senpleman li te ka toujou fè yon jès ansanm avèk li piskil bay anpil verite e verite yo sèvil menm ke christi toujou ap di se tripotay Lap mache fè men tripotay li fè yo toujou sèvi madan Lens. Enben madan Lens li menm wè li tap di Misa kel pa gen kòb e Misa te di an nou bay sa vag pase se mwen ki te kanpe w sou chemen w. Enben men men verite ki pral fè nou pale anpil nan fim nan se ke menm kote nou wè seksològ la te fin bay tout verite sou bagay yo men madam Lalane ki parèt sou Lens nou deja konnen Lens deja bezwen Lalane kisa l pral pase la kounya eske l pral choute Lalane tankou se boul mete l deyò lakay li a oubyen Ki sak pral pase. Ok guys kite yon kòmantè pou di kisa w ta renmen pou Lens fè Lalane. E map di mèsi ak tout moun ki tap gade video a ki kite yon like, yon kòmantè, pa bliye w kapab toujou pataje l avèk yon zanmi, yon fanmi, vin gade bèl ti rezime bèl video m yo. Ok guys map di nou tchaw tchaw a la pwochèn pou yon lòt video, pa bliye w ka toujou chwazi yonn nan video m yo kap pase sou ekran pou gade siw potko gade. Tchaw tchaw a la pwochèn.